Ok, bonswa tout moun, son plezi pou ke mwen men mwen avèk nou jodi an, pou ke nou pataje moman sa a. E m pa pou kont mwen, e mwen e akonpanye m de Osman, Osman Jérôme ki se yon yon yonn nan animatè emisyon an ki toujou la avèk nou pou ke nou fè deba a mache. E ke son plezi pou m gen ou jodi a Osman ankò nou pral pale de yon tèm ki enpòtan, ki enteresan, chak tèm yo enteresan, chak jou nou toujou fè yon fè ansòt ke nou gen de tèm enteresan, spesyalite nan medsin nan peyi Larisi, lakay Poutine, kòman w ye Osman Jérôme?
Bonswa Thébo, e bonswa ak tout zanmi revi L Etidyan yo, e kòm dabitid se yon plezi pou nou ankò Frè Vizian pou nou retwouve yo sou espas sa a pou yon ti bat bouch antwot sou kovid 19 men chak jou jan w toujou di l avèk yon tematik ki diferan e jodi a nou pral pale de pwosesis de spesyalizasyon an medsin nan peyi Larisi avèk envite nou mwen espere ke tout moun anfòm mwen espere ke w anfòm tou nou pral pase yon bon ti moman ansanm. Bon nou anfòm. e ke nou ap fè efò pou nou kenbe fòm kò nou chak jou e ke li vin tounen kounye a la yon gwo travay, m di l konsa paske nou nan yon kontèks de sante patikilye, nou nan an plèn an plèn pandemi don maladi enkoni, m renmen di l konsa, yon maladi enkoni paske nou gen anpil bagay nou pako konnen vrèman de li N ap genyen Jackson Josapha, se li menm ki envite nou jodi an, li se medsen, li se l ap fè rezidans li kounye a nan otorinolaryngoloji nan peyi Larisi e ke ansanm avèk li nou pral pale kisa on moun ka fè, kòman on moun ka m ta ka di al etidye. M ta ka di al fè rezidans ou pito nan peyi Larisi si ou te deja fin fè medsin al e kontinye fè spesyalite w nan peyi Larisi. N ap mande a tout zanmi ki deja monte sou live lan pou yo pataje live lan, pataje l pataje l nan gwoup, fè watch party, fè watch party pou ke lòt moun yo kapab monte tou yo menm avèk ou. pou yo swiv emisyon an avèk nou. Nou gen yon ti difikilte teknik tou piti avèk envite nou. E n ap gade pou nou wè èske nou ka nou ka jere sa avèk li. Men an atandan ou menm ki deja monte e pataje pataje pataje live lan. E Osman e imaj ou an yon ti jan bwouye m pa konnen sa k pase. Ou ka tcheke l li tap bon. Tcheke imaj paw la m wèl yon ti jan brouye Ousmane. E wi m tap di ke pou zanmi yo pataje pataje live lan pataje emisyon an e li enpòtan paske nou pral pale de yon tèm ki trè enteresan ki se spesyalite medikal nan peyi la Russie m konnen anpil moun ki sou paj lan ap enterese avèk yon tèm konsa paske anpil nan nou se dè etidyan e de lòt ankò se de etidyan an medsin e de lòt ap fè spesyalite yo sètadi yon tèm tankou tèm jodi an lap enterese nou anpil men kounye a la se pataje pou nou pataje l o maksimòm pou ke yon maksimòm de moun kapab jwi de li nòmalman e Osman ou tounen ok m panse ke nou ye kounye a e nou. Nou pral gade, nou pral gade fwa sa avèk e, e, e zanmi nou. E Jackson, kòman nou ye? Doktè, mwen anfòm la. Bon, sèt fwa si se pou de bon. Mwen tande ou e ke nou pral e pase on, on, on, on moman ansanm. Map mande zanmi yo pou yo pataje live lan jan ke Nou toujou mande yo chak jou pou ke anpil moun ka jwenn emisyon an. Kòman nou ye Jozafa? M te gentan fè prezantasyon, m te kòmanse di kèk bagay de ou, men se ou menm ki pral gen pou prezante ou. E ansanm nou twa jodi an pou nou fè emisyon an, mwen menm, Bon, e se yon zanmi, e Jozafa se yon zanmi. Nou gen Osmann Jewòm avèk nou. Epi ou menm, Jaksonn, nou pral gade pou n wè kòman nou ka fè ti pale. Prezante w non pou piblik Revi Letidyan an.
Bon, mèsi Claudelson. Anfèt, m santi m kontan pou m ka la avèk nou. Bon, non pa m se Jaksonn Jozafa, pou moun ki pa t konnen l deja. E mwen se medsen. de profesyon. Alò map fè espesyalite m konya nan peyi Larisi, nan otorinolaryngoloji. E m kwè se se tout yon gran plezi pou ke m pale nou de pou jodi a m pral pale nou de tout an gwo e an laj tout sa ki gen rapò avèk espesyalite a. Alò deja mwen di w mèsi anpil pou envitasyon an. E deja m di byenvni, m salye tout moun ki anba live la e moun kap gade yo ap gade live la aprè tou.
Ok mwen menm avèk Jackson nou gen yon ti istwa nou e ki e ki lye e nou te Repiblik Dominikèn ansanm so je ou te kòmanse ou te sa apre sa ou te al fini wal ou ale nan se ou katesi se la ou fè ou fè medsin e ke ou medsen jodi an kòman ou konprann eksperyans e e Repiblik Dominikèn nan medsin nan Repiblik Dominikèn eksperyans sa m te vle ou patajel avèk nou.
Alò, byen antandi, se pa sèlman eksperyans medsin an Repiblik Dominikèn, sinon etidye. Etidye. Sinon, se tout yon lekòl. Mwen aprann anpil, plis de lavi ke de medsin, fèt mwen di sa sensèman. Bon, Sendomeng se, franchman, mwen pa konn mwen ta ka eksplike sa. Men sepandan, mwen pa regrèt, mwen pa regrèt menm pou yon segonn paske mwen te etidye lòtbò a. Gen anpil anpil bagay ke nou aprann.
E, m te vle ou, m pa konnen, eksperyans lan, m te vle ou plis ou mwen ou fon ti pale de eksperyans lan, paske pou ki sa nou pral mande tou pou fè yon ti paralèl ant Russie e Repiblik Dominikèn, kòm ou se etidyan nan tou 2 peyi sa yo, se sa m te vle plis ou mwen. Dakò.
Eksperyans lan kòman li te e jan ke w te konnen l? M te kòmanse Santiago, m te sèlman fè ennan, answit m t ale La Vega. Men sepandan, e nan tan ke m te fè, m te fè Sendomeng nan menm, m te aprann konnen m etanke endividi. M te aprann konnen tout defo ak kalite e aprann viv lavi konn sa ki rele imilyasyon. e aprè n pa sèlman wè m tankou yon moun men wè m tankou son Ayisyen paske chak jou m leve m wè m tankou son Ayisyen dabò anplis kòm yon etidyan paske w konnen idantifikasyon lòt bò a trè byen etan ke Ayisyen e son son chaj jan m toujou di l ki petèt pi lou pase pase sa n ka pote e sa te rann mwen vrèman humble e alò. M aprann anpil bagay tou, sitou de kilti dominikèn nan. E nou aprann yon lang ki itil nou anpil. Nou pa t menm atann ke l t ap itil nou nan yon nivo parèy. E se si yo te fasil nou posiblite ke nou te etidye e karyè ke nou te vle etidye a, avèk yon pri ki plizoumwen e abòdab. Bon, anfèt, se te yon bèl eksperyans. Se te yon bèl eksperyans kote w aprann konnen anpil lòt moun. E se la ke nou kwaze avèk pwèske tout Ayisyen ki soti nan pwèske tout kote an Ayiti. E byen ke ou menm, nou menm nou soti Gonayiv nou 2 a deja, gen posite ke nou te yon lòt kote kon rankontre avan. Ou konprann? Ki donk, ou resi aprann konnen non sèlman Ayisyen e Ayisyen an gwo, yon lòt nasyon ki se Dominiken. E kilti yo tou.
Ok. E mwen te di, e si n ta vle konpare e eksperyans kiltirèl sa a? M pral bay Osmond pale, men e si n ta vle konpare eksperyans kiltirèl sa a ant de peyi yo? An n di twa, se san se twa peyi kwaze, ou se Ayisyen, ou sot ann Ayiti, ou pase Repiblik Dominikèn, ou fè yon tan, ou etidye, e kounye a ou an Risi. E si n ta vle kwaze 3 peyi sa yo e eksperyans kiltirèl la, kisa k pi epate w? Kisa w aprann plis de yo? Oubyen kisa w aprann de nouvo?
Kisa m aprann? Eksperyans kiltirèl la, m kòmanse a la baz. Premye bagay se ke lè m te Sendomeng, m te plis idantifye m etanke Ayisyen. Men pandan m isit la, m idantifye m etanke Nwa.
Pa paske m pa t konnen m te Ayisyen avan, pa paske m pa t konnen m te Nwa avan tou.

Konprann? E se si ou aprann plis bagay, paske ou nan yon milye ki, m te ka di w, polikiltirèl, paske divè, divètifika, anfèt, tèlman gen, gen anpil anpil lòt nasyon, ee, ke w ap rankontre, anpil lang, franchman, bon, ki diferan lòt Sendomeng, ou sèlman avèk Ayisyen, epi Dominiken. Men isit la, ou mèt kwè m si w vle, e nan 3 jou, w ap. gen prèske anviwon 4 a 5 nasyonalite ke se swa arab, afriken de diferant peyi e de diferant peyi an afrik, ewopeyen, ameriken sitou e latino yo, yo anpil bò yo anpil pa bò isit ou konprann, lò sa divèsite kiltirèl la e li pli fò isit la e ou aprann plis de chak grenn moun sa yo ke se nan chak peyi diferan sa yo ki diferan de sendomeng ou sèlman fwote pi fò avèk ayisyen e dominiken.
Ok. Osman? Etid yo, Jackson, etid yo pwouve ke limigrasyon an swa, ke se swa se moun k ap vwayaje pou al rezide nan lòt peyi pou kesyon ekonomik ou di mwens moun k ap vwayaje pou al fè etid, rechèch yo pwouve ke imigrasyon souvan genyen enpak sou sante mantal moun yo. Kesyon sa a m pral poze se pou pèmèt moun kap swiv nou yo la petèt ta gen ide yon jou swa kite peyi yo al yon lòt kote e de Ayiti a Repiblik Dominikèn de Repiblik Dominikèn a la Risi pale nou yon ti kras de adaptasyon sòti nan yon lòt kilti sòti nan yon lòt sosyete yon lòt lang yon lòt gastronomi pale nou yon ti kras de adaptasyon.
Voilà. Bon, nou konn nan tout bagay net kòmansman kòmansman pa janm fasil. Mm-hmm. Definitivman. Adaptasyon se adaptasyon toujou gen anpil doulè. Sa se klè. E bon, mwen te kwè li te yon ti kras pi fasil pou pou m te adapte República Dominikèn pou plizyè rezon. Premèman, lang lan Se pou sa se gen menm alfabè, alfabè laten an, e li te pi fasil, e dezyèman, gastwonomi an pi rapwoche de pa nou an, ou konprann? E men, arive a la Risi, konnya, w ap wè yo gen yon lòt alfabè ki toutafè diferan, yon lang ki tout, tout, toutafè diferan, Epi gastronomi yo a toutafè diferan. Anfèt, men sa, avantaj ke m genyen pou lòt etidyan ki soti Ayiti dirèkteman, se ke mwen menm m te gentan viv nan lòt peyi deja, e sa vin pi fasil pou mwen ke m adapte m kòm, e, kòm yon, yon, kòman m ka di sa? yon, yon refijye, e, alò, yon refijye, e, pou etid, pou rezon detid, oubyen yon, yon, yon imigre, e, pou rezon detid. Ok, ok, ok. Vwala. Alò m pa konnen èske m klè oubyen si w bezwen plis espesifisite nan repons lan. Bon, m panse sa so, sof ke mwen menm tou ki te fè eksperyans Repiblik Dominikèn nan, e o depa e se pa t fasil, pa sèlman pou kesyon lang nan men kilti la, sosyete a, sitou w konnen ti ensidan politik ou di mwens sosyal ki konn genyen dèfwa antre Ayisyen epi Dominiken. Donk sa te pran mwen yon ti tan pou m te kapab adapte m. E menm o depa, m t ap mande èske li te pral fasil pou mwen pou ke mwen adapte m pou m antre nan moul sosyete a. Men o final, m te konn poukisa ke m te travèse lotbo a. Mwen te asime responsabilite mwen pou jiskaske m te fè etid mwen, jiskaske m te rive entegre m nan sosyete a e ap travay. Donk m panse ke moun yo sanse edifye, sa vle di travèse sòti nan yon peyi al nan yon lòt peyi, donk pafwa depandamman de nivo moun nan sa kapab pran yon ti tan pou ke li kapab adapte. Nou pèdi Claude. Non, m toujou la.
M toujou la.
Abityèlman, kan ti saji de la medsin, li de koutim nan e nan nan paran ayisyen yo, se se toujou on plezi pou yo pou pitit yo etidye e medsin. Se te chwa paran ou di mwen se aptitid ou, se te voulu kote pauvreté pou te fè medsin?
Bon, son son bèl kestyon. Mwen ba, ba kòm jèm repoun kestyon sa. Abe, je di ala e...
E pratikman, se te, se te chòm. Men son chwa ki te anpe enfliyanse, pèt mwen di sa klèman. Paske, lòske mwen te fèk tèmine, mwen te konte etudye lèd modèn, mwen te konte al Pòtoprens, al nan FLA, soti Gonayiv monte Pòtoprens. E vwala. An fèt, desizyon an pat li pat vrèman apwouve. E pi dan kou m te gen yon frè mwen ki te nan medsin Repiblik Dominikèn deja, msye Doktè Rubens Josapha, m pase te bò konn msye trè byen. E apati de la, e m te vin enfliyanse e pi m antre nan medsin. E finalman m wè se karyè, e karyè pa m nan vre.
Trè byen.
E, ou la Claudelson, ok. Wè, m toujou la.
Se manèv lan k ap fèt konsa, e teknoloji. E, kowonaviris, yon nouvèl maladi ki vini pou nou. E, nou poko konnen, poko gen pyès tretman vrèman pou li. Poko gen pyès tretman vrèman pou li. Anpil moun gen anpil strès akoz de maladi sa. Ou menm kòm medsen, kijan ou wè kowonaviris lan kòm yon pandemi ki ap fè kous li la kounya nan mond lan paske dapre dènye chif yo genyen 93 mil 671 moun ki deja mouri de maladi kowonaviris. Kòman ou wè l ou menm antanke medsen?
Alò, n ap viv yon sitiyasyon san presedan, pa nan bagay ke m te konn janm wè avan. Nou pa ka fè gwo pwonostik tou, ke se swa nou di ke sa li gen pou l amelyore ou pa. Men sepandan, m wè sitiyasyon an, jan ke li eseye kontwole nan kèk peyi, pa egzanp, la risi.
Ou mèt kontinye nou la. Wala nou la.
Wala. M panse mezi, me gen kèk mezi prevantiv ki. Se pwojè ke nou kòmanse a la. Pa egzanp distans sosyal la ki kòmanse deja. E sa gen lontan. E epi tou m panse edikasyon li gen yon aspè ki vreman enpòtan ladan l. Paske pou plis ke w pale pèp la. piplis ko di moun nan fè tèl bagay si li pa edike li pa konnen ke se pou byen l e li pap li pap janm ka aplike l men sepandan e kowonaviris pote anpil sipriz pou nou mwen pèsonèlman m pa gen gran gran choz ke m ta ka di kisa n ka nou ka espere de demen men m pote kwè avans yo fèt byen rapid ki difran avèk lòt epidemi oubyen lòt pandemi ki te konn fèt deja yo wap wè ki fè plizyè ane ap frape frape men ou m panse ou enfòme tou de tout avanse syantifik k ap fèt yo. Alò nou ka atann nan pwochen si mwa yo m panse ka gon ka gon ka gon ale mye pou mond lan. Se sa ke m panse. Men li p ap mwens ke si mwa.
Ok, sètadi e nou ap konte mò toujou. E n ap mande ak zanmi yo ki e sou live lan pou yo kontinye pataje pataje live lan. N a pral antre nan. nan tèm ki regade nou an jodi an. Tèm nan se spesyalite nan medsin nan peyi Larisi, kòman kòman sa ka fèt. E pa bliye ou menm ou se e e medsen e ke w ap fè spesyalite w tou nan peyi Larisi. E kote ide sa te soti, kòman. On Ayisyen ki soti Sendomeng epi tonbe Larisi al fè spesyalite medikal. Eske w te gen yon koulwa, yon moun ki te kondwi w? M vle an detay kòman yon moun tou ki vle al etidye Larisi kapab ale. M te vle pou pran yon ti tan pou ke w eksplike sa.
Vwala. Anfèt, ide spesyalite, alò ide vin fè spesyalite Larisi a, kote l soti? An detay. Vwala. M raple m, m te apèn tèmine an 2018 epi m ap eseye gade sitiyasyon èske pou m rantre Ayiti al aplike pou sosyal la oubyen èske m dwe fè yon lòt chwa oubyen fè sa majorite moun yo fè èske m ta dwe prepare yon egzamen swa USMLE oubyen mir oubyen PLAB nenpòt lòt ke l lakay bon la M te pran le swen m te envestige sou chak grenn peyi ke m konnen ki ki egziste. Wap wè apre m fin fini m gen tout m te gen tout enfòmasyon sou prèske chak peyi endistenkteman. Vwala m tonbe sou Larisi nan rechèch mwen yo. E pi M wè anpil posiblite epi pri pri w ap sèlman peye pou fè espesyalite w. Alò byenke w ap pase yon egzamen ki pa twò konplike ke sa epi nan yon tan rekò, ou konprann. Apati la m di bon li ka petèt yon bon opsyon. Epi de la m envestige epi m tonbe sou yon ajans ki ki ki regle sa, gen plizyè ajans, pa egzanp, gen ALAR ki se Asosyasyon Latino-Amerikano Asosyasyon Latino-Amerikano Rosso, gen Russian University, gen anpil lòt ajans ki fè jan de aksyon sa yo. Epi m te ekri yo, m antre an kontak avèk yo, yo ban m tout enfòmasyon nesesè yo, epi m avanture m. Men nan premye tan, m te panse m t ap sèl Ayisyen ki ki vini, m t ap sèl Nwa tou nan vil kote ke m ye a, paske m pa nan yon gwo vil, m pa ni Moskou ni Sen Petersbourg. E bon, m te byen otone, m te byen etone lè m rive, m wè gen plizyè lòt ayisyen, gen anpil nwa, anpil anpil nwa. E bon, jiska prezan, son desizyon m de Gazou ki ki ki te riske, son gran avantur, paske m pa t konn kouman sa t ap vini apre, men m te chwazi pran l kanmenm, pou plizyè rezon. Premye rezon an, se ke m te wè majorite jèn ki fini, jèn medsen yo, Nan 5 dènye ane yo, majorite pa fè spesyalite. Deja, fè yon spesyalite medikal se yon bagay ki fasil ditou, sitou an Amerik, nan nenpòt peyi nan Amerik la. Ke se swa ou pa, ke se swa ou pa, se nan konkou ke ou prale ou gen pou pase egzamen, bon si ou pase egzamen an sa ka vle di ou pa fè spesyalite ke ou te toujou renmen an. Konprann? E dezyèm bagay la se ke fè spesyalite rèv ou yon bagay ki fasil vre li. Sa ka rive ke ou apwouve pou antre nan spesyalite men spesyalite ke w renmen egzatteman ou ka pa ka antre ladan l. Lè m gade m wè e sa ke m te toujou renmen an ki se ORL, Otorinolaryngoloji, m wè la resi l ap fasilite m tach la e pri a li abòdab, m t ap ka pèmèt tèt mwen l tou la. paran m avèk mwen tou. Epi m di, bon, sa, sa vo lapenn, epi m eseye. E de la, m antre.
Ok, e ou, nou te vle, nou pral pale la vrèman, nou pral fè, m ta ka di, on, on, on travay kote ke nou pral ede tout moun ki ta vle. E pa A plis B, C. E 1, 2, 3, 4, kisa pou on moun fè?
A, bon, se enfòmasyon kou dwe gen dabò. Enfòmasyon sa se sa ke nou sanse ap fè kounye a la. E pi, rès yo ap vini apre. Alò ki sa ki enfòmasyon kounye a? Enfòmasyon se ke ou dwe fè premye etap yo, paske pou antre la Risi, ou dwe gen yon viza etidyan. E vin konprann ki an Ayiti pa gen ni konsila, ni anbasad la Risi. E pou gen viza etidyan, ou sipoze gen yon lèt envitasyon inivèsite a, kidonk ou sipoze enskri dabò, yon pwosesis ki dire anviwon 2 mwa. E de la etan, lè w fin genyen tout, Salam, lè w fin genyen tout dokiman sa yo, e y ap voye l ba ou, w ap ka chwazi fè demand lan, swa ou fè l pou ale Kiba, ki pou ositou jwenn viza menm jou a, swa Ou depozel nan konsila Repiblik Dominikèn, yo menm yap voyel Venezuela, la lap fè anviwon anviwon yon mwa. E sa ke majorite moun konn pwofite ale Kiba e de Kiba dirèkteman yo antre Larisi. Mwen menm pèsonèlman m te m te fè tramite pa m nan, m te pase pa Kiba pou m te fè tout pwosesis sa yo. E m panse apati de la sa kòmanse.
Ok. E inivèsite yo, pri yo, e demach yo, e nou te vle kèk ti ide sou sa tou. Byen ke Osman tou l gen kesyon pa l li pral poze, pase m pa vle kenbe l nèt.
Wala pou Pou demach yo, li konn rekòmande pou gen yon moun sou plas ki ta ka jere sa pou ou. Oubyen fòk ou pase dirèkteman pa yon ajans. Paske gen inivèsite ki fonksyone spesyalman avèk des agences. Ok. E sitou lòske y ap resevwa etidyan etranje paske isit la yo vrèman strik nan jan de de done sa yo. Ou konprann? E dabò ou dwe enskri nan inivèsite a epi y ap voye lèt envitasyon pou ou epi w ap kòmanse. Alò pri inivèsitè a li varye ki donk m pap ka oze m bay bay yon pri sa pral depann de nan ki inivèsite ke w vle ale e nan ki vil inivèsite sa ye e ki spesyalite wap fè alò eske se spesyalite oubyen si se yon karyè oubyen si se yon lisans ou pa e e konsa ke l ye men sepandan m toujou di sa yon moun ki etidye sendomeng e m pa kwè lap twò difisil pou l ta fon pou l ta vini etidye larisi tou ki donk li ka sèlman bezwen Yon ti lejè ajisteman. Konsa m dwe di w la non. Paske m pa kwè l ap bezwen twòp. Sètadi, jan lavi an ye lotbò a pa twò diferan de Repiblik Dominikèn. Sètadi to, to, kòman yo rele sa? Ekonomis yo ta ka di l pi byen pase m. Jan. Nivo de vi a oubyen. Nivo de vi a. Tren de vi. Well, alò, Nou ka di sa, nou ka di sa paske pratikman via pa konparativman avèk Sendomeng, via pa yon twòp gran diferans nan pati ekonomik la. Deja, monè nasyonal la ki se rouble, rouble la li pa, alò, kòman ka di sa, se pa yon monè ki twò e gen grand valè ke sa. Ou konprann? E m panse, wè, via pa twò chè. Nou ka di sa. Alò, tou depan, sa ka règle chè pou yon lòt ou byen li vreman, li vreman...
Sa va depan de tren de vi moun nan swete mennen an. Egzateman.
Alò, m ap pale pou yon etidyan byen antandi. Ok.
Bon, e Jackson nou konsyan de sa, e fè yon spesyalizasyon apre etid yo se pa yon bagay ki fasil, sitou nan pale de 4 pa nou antan ke Ayisyen. De Repiblik Dominikèn a kote ou ye jounen jodi a ki se Lawousi, apati de eksperyans pèsonèl ou, ba nou kèk rezon ki fè ou ka konseye yon jèn Ayisyen ki fini nan medsin nan Ayiti oubyen kèlkeswa lòt kote a ta antre Lawousi pou ta fè yon espesyalizasyon.

vyann pwason jete zo a. Men, yon jèn ki ta vle fon spesyalite, e m rete kwè se ta pon bon opsyon. Soutou, ABC gade tan ki pa an favè nou. Tan an pase byen rapid. Yon jèn ki fini an 2017 la deja prèske gen 3 zan depi l fini. ABC nan konprann sa byen. E anplis, opsyon nan lòt peyi yo Se yon bagay ki pou fè spesyalite non plis li pa fasil. Ki diferan de la Russie. La Russie, depi ou gen mwayen pou peye spesyalite yo, pou peye spesyalite a, spesyalite yo, diri a se sèlman 2 zan. Tout moun ka etone. Yon spesyalite medikal diri 2 zan. Men sepandan w ap fè 1 an, yon ane preparatwa kote ki w ap aprann lang lan, epi kèk matyè bazik ki gen rapò ak spesyalite ke w pral fè a. Konprann? E lòt bagay ki enpòtan ankò se ke anpil kòman m kapab di sa? Anpil nan peyi ke nou konn souvan gen tandans ale yo, sa te vrèman etone m, pa egzanp anpil ayisyen konn te ale Ekwatè, Kolonbi, anpil peyi amerik latin yo, mwen majorite majorite etidyan etranje kap fè espesyalite yo majorite soti amerik latin ke se swa anpil ekwatoryen isit la anpil bolivyen anpil kolonbyen sa vle di ke menm kote ke nou konnen anvizaje ale yo li pa fasil pou yo ki donk yo menm yo oblije vini isit la tou paske m panse yo menm yo petèt yo gen enfòmasyon nou menm nou pa gen enfòmasyon ki fè yo chwazi vini e apre yo tounen travay nan peyi yo alò si tout fwa E kondisyon reyini pou yon Ayisyen ta. Vin Larisi pou l vin fè espesyalite l, m pa rete kwè l ta ap fè yon move chwa. Alò li dwe konnen ke se pa yon, li dwe konnen dorenavan ke se pa yon chwa ki fasil. Paske aprann yon lang, e answit pou aprann yon espesyalite ladan l, se yon bagay ki ditou fasil. La li dwe prè e psikolojikman pou ke l fè fas avèk e yon seri defi konsa. Paske sensèman lang lan, e, wè. Lang lan gen nan menl. Ok.
Bon, m ap anchène avèk yon lòt kesyon ki gen anpil enpòtans nou menm o nivo de revi etidyan. Yon etidyan ayisyen k ap fè espesyalite l deyò peyi a, aprè etid yo fini, lide se retounen Ayiti ou di mwen se rete yon lòt kote pou chèche travay Ki sa pwojè ou ye alavni? Yon kesyon pèsonèl oubyen de manyè jeneral? Wè, ki sa ki pou ou?
Paske nou konnen gen anpil etidyan ayisyen k al etidye aleksteryè, pafwa pwojè yo se fin etidye, retounen ann Ayiti vin travay, oudiwens gen lòt tou ki wè parapò a sitiyasyon Ayiti an l ap mye pou yo pou yo ret deyò. Ki sa pwojè pa w ye menm?

Ok.
Wè, m di w pratikman pwojè a ta sipoze se fin etidye epi desann Ayiti. Pou al ese mete tout konesans, tout sa ke w aprann o sèvis de peyi a. Men kounye a, èske Ayiti pre pou l resevwa w? Se sa k kesyon prensipal la kounye a. Èske tout kondisyon reyini pou ke Ayiti resevwa w nan kote a la? Paske imajine w, se envestisman minimòm de dizan dane nan tan pou fon pou medsen spesyalis. M pap pale de lajan, m pale de tan dabò. Se prèske tout yon jenès nèt ki pase nan yon etid. Alò ou sèlman eseye imajine sa sèlman, ou tounen nan yon peyi kote ke kondisyon pa reyini, ke se swa nivo de vi, an di, pa yon pyès sekirite, ke se swa sekirite fizik, alimantè, medikal, yo tou. Alò, pa paske nap atann tout bagay byen deranje, tout bagay nòmal yo ke n tounen, men franchman, lè map gade kondisyon peyi a, m pa kwè l ko prè pou ke l resevwa nou. Sensèman. La a, map eseye onèt avèk ou, m pa kwè Ayiti sanse, mwen m prè pou m tounen Ayiti, men m pa kwè Ayiti prè pou l resevwa m.
Bon se malere pou n sensè avèk nou ou pa inik se deyò peyi a ki genyen ki fè jan de analiz sa le fèt ke n ap eseye wè vè la a mwatye ranpli ke a mwatye vid nou espere ke sa pa pran twòp tan pou sitiyasyon an ta chanje paske Devlopman on peyi li depann de baz akademik yo, baz akademik yo etidyan yo kapab ale nenpòt lòt kote al etidye men resous sa yo lè yo pa retounen nan peyi a donk devlopman an li prèske yon ilizwa kwa donk nou espere ke sa ap chanje epi resous peyi a genyen andeyò peyi a y ap antre pou yo kapab vin kontribye nan devlopman sosyete a.
Bon kesyon te bo pou anchene. Bon, egzateman, pratik la, kesyon sa a vreman enpotan. M pèt m pa chwazi fè twòp twòp detay sou sa, men m panse e tout etidyan nèt ki etidye aletranje ki desann Ayiti yo, medsin prensipalman, yo viv yon eksperyans ke pyès moun pa ta dwe viv. Eksperyans, bon, pou Dutchon te desann, petèt nan tan pa l la, l pa t konsa pou l te fè sosyal e otre. Men franchman pou desann Ayiti pou fè sèvis sosyal ou, ou dispoze prèske 1 an avan ke w antre nan sèvis la, yon lòt 1 an ankò pou sèvis la, se kòmsi ou sanse pèdi 2 zan nan vi w ki sanse pèdi. Apre sa, pou yo nome w se yon lòt istwa ankò. Kidonk, ou ka fin fè tout sakrifis sa yo, ou desann pou wè sa pa vo lapèn, ou pa merite sa. Paske jan ke yo resevwa nou an, Franchman pastè Wano tankou se moun Konpa ti map et lot kote jan kew ap resevwaw Pafwa sa ka fèw tris pou wè Koman yap bezwenw yap bezwenw etanke pwofesyonèl nan peyiw Koman e ou ta itil pèp ou moun ki ke lonbrit ou makonnen avèk yo moun ki gen menm rasin avèk ou moun ki konprann ou a 100 pousan ou ta plis kontan ba yo sèvis sitou nan domèn e kote ke demand lan vreman elve. An nou di ke gen plizye ayisyen kap fè spesyalite yo nan kadyoloji ou byen nan otorinolaringoloji, nan newochiriji, nou konnen trè byen ke an Ayiti pa gen twòp spesyalis nan domèn sa yo. Lò moun sa yo, son se de moun ki ta sipoze, yo ta sipoze prè pou resevwa a de bra louvri pou yo tounen Ayiti. Men eske se sa ke lap ye? M doute ke l pap janm sa vre. Alò, sa vreman stresan.
Ann pa negatif nèt pase m panse ti moman sa se moman pi tris nan entèvyou a e ann pa negatif nèt. Bon nou pa nou pa negatif non brother men sa men sa fè nou mal wi. Pa pa pa ese koupe nou medsen kap travay Etazini puiske la fè pil kob. Li santi l pi byen non li pa janm sa. Paske wap ban yon seri moun swen kote ke anpil lòt moun te ka fèl nan plas ou. Kote ke anpil moun nan peyi wap mouri pou menm konesans sa ke wap bay lòt lòt peyi a, ke wap vann lòt peyi a. Ou konprann franchman sa fèm antre sitiyasyon peyi nou bon nou espere ke gon ale mye ki fèt. Ok bon nou espere paske si nou ka espere m panse ke o mwen na wè bagay la yon lòt fason paske vrèman m panse se yon tablo ke wap penn se pa anyen wap ajoute E se tablo a ke wap penn, mwen menm nan reyalite a, m nan sistèm de sante an Ayiti a, e ke, bon, malerezman se konsa li ye. Ebyen, an nou, an nou pran kèk kestyon, si genyen kèk kestyon, jodi an nou pap twò long. Definitivman, Osman, m panse ke nou, nou, nou vle fè l, e, e, on, on fason, paske le pli souvan moun an Ayiti kap swiv nou yo, lè entèvyou yo twò long, yo di, a, pa entènèt, yo bay konsa, bon. Malerezman. E se poutèt sa nou ap fè efò tou pou ke, se se poutèt sa n ap fè efò tou pou ke nou pi kout posib chak jou e e ke nou vle bay moun yo anvi tou pou yo tande entèvyou. E gen yon kesyon nan nan nan piblik lan, n ap n ap mande moun ki nan piblik lan, tout moun k ap swiv nou yo se kòmsi yo nan piblik lan ok. Tout kòmantè w yo y ap monte pou nou kòm kòm dè kesyon, n ap ka gade yo an tan reyèl Nap banm banm gade poum wè eske m pa fè pyès moun eske m pa sote pyès kòmantè map asirem ke nou reponn tout kòmantè yo e ke yap parèt pou nou kòm kestyon e an tan reyèl nap fè sa e nou gen yon kestyon ke doktè kòvil zanmi pam mwen salye w doktè kòvil e poze li menm tou son medsen ki te pase nan emisyon sa li se li isit o Zeta Zini. Kesyon pa l lan se, Ki sa w panse peyi an ta dwe genyen pou l prè pou l resevwa w? Sa se yon kesyon ke m panse ou menm, sa w genyen kòm obligasyon yo pral di yo, kòm m ta ka di, yon lòt mo, egzijans yo, sa se vrè mo a, w ap di yo pou ke nou ka avanse avèk li. Mèsi Corvil.
Bon, pratikman m pa two egzijan. Premye bagay la se entegrasyon. Entegrasyon nan peyi n difisil anpil, anpil, anpil. Sitou lè w pa, lè w se nèg pwovens. Konprann? E premye bagay la se pèmèt, pèmèt ke jèn ki etidye aletranje a, ki gen kapasite a, ke se swa al etidye an Ayiti, pou ke l entegre l nan sistèm nan. Ke l pa oblije gen kolòn oubyen desann an ekip. Se prevalas entegrasyon an dabò, li ka entegre w fasilman.
Se sa ki tout egzijans lan. Ou te pale tou de lòt bagay. Bon, egzijans lan se te kreye yon stabilite. Yon stabilite ke, konprann? Se entegrasyon epi stabilite. Alò, byen byen ke nou konnen son stabilite a yon bagay k ap fèt dijoun an demen, se n ap travay pou sa, men fwa ke gen enstegrasyon, ba se ke gen E n ap ka n ap ka wè demen yon lòt fason ki plizoumwen klè. Ki sa ki sa ki pou ou entegrasyon pa egzanp? Ou pale de sa plizyè fwa. Ok kòman l ye? E eseye konnen klè ke ou desann Ayiti kòm spesyalis. Ou desann avèk de bò de pye w. Ou sèlman desann avèk konesans. Raple w ke ou pa desann avèk tout mwayen pou di ke bon la a ou pral ou pral fè yon sant spesyalize. Konprann ki gen rapò avèk sosyalite ke wap ke ke wap aprann nan. Ou konprann? Donk ou sipoze dabò entegre ou ke se swa e travay nan leta dabò oubyen nan nenpòt sistèm ke lakay a. Men an Ayiti nou rete kwè depi nan sosyal la brother, depi nan sèvis sosyal la pou antre sèlman son veritab peripesi. Son veritab tèt chaje. Alò ou va vin eseye konprann ke e Pafwa se pa ògèy ki ede moun. Gen yon seri sakrifis ke w fè nan vi w, w ap gade tèt ou, w wè ou merite mye ke sa. Ou konprann? Ke nèg yo sèlman eseye, eseye aprann valorize, valorize e sa ki bon, moun ki konnen tou. Ou konprann? Paske valè la al enpòtan, estim sosyal la al vrèman enpòtan.
Ok, bon, e moun yo pa twò e, e, e, e bava jodi a non. An, an, sa n ta di, Osman, m wè kestyon yo manke vini. E nou pral fini tou, nou p ap twò long. On dirè m wè on lòt tonbe la, yo tande m mwen pral fini. On lòt kestyon gentan tonbe, an nou gade pou n wè. Èske w, Bon, nou pa, èske. nou pa, nou pa prese tou. Èske w pa panse nou menm ki deyò nou ta dwe kòmanse panse kòman nou ka kreye yon bon yon bagay anplis pou nou enpoze nou nan sistèm nan? Èske w panse n ta dwe tann leta tou? Sa se yon lòt kesyon ke Corvil poze. Èske n èske w panse se leta n ta dwe tann oubyen nou menm tou n ta pwopoze oubyen enpoze yon bagay?
Bon, avan avan tou kiyès ki leta?
Leta se nou. Voilà.
Sonje, e, koman ti liv la rele ankò nou di konsa? Vole leta, E, si si tu li- voles leta, se se nou ke tu voles. J'aime Haïti. Si Jèm j'étais moral. Ayiti, m pa danse. Mhm. Ouais.
Oui, Bon, sa gen kèk sa sa sa gen kèk tan mwen tande gen kèk Ayisyen kap eseye konpare Ayiti avèk Izrayèl. Kote ke yo konnen it- eta Eta Izrayelit la, li fòme aleksteryè, deyò peyi a. Konprann? E, pafwa petèt panse ke Ayiti, demen Ayiti al pa, li petèt pa repoze nan pla men moun ki an Ayiti, sinon nan, nan dyaspora, oubyen nan Ayisyen ki deyò peyi a. Men vin eseye gade, yon Ayisyen ki pa an Ayiti, eseye plis fokis sou siksè pèsonèl li. Al oprè pa yon pyès sinèji, pa yon pyès sinkronizasyon antre nou menm ki deyò a. Kote ke depi sou premye jenerasyon an, bòb pitit ou gentan pa pale kreyòl ankò. Konprann nou pa gade pyès, pyès e rasin nou, pyès kilti nou. Alò sa m panse ke e li enpòtan pou ke nou. nou konnen nou dabò, nou aprann idantifye nou etanke tèl, nou konn pwoblèm nan, nou chèche pwoblèm nan alabaz, paske jan ke nou toujou aprann li, yon pwoblèm ki deja idantifye li sanse rezoud amwatye. Li enpòtan tou pou ke nou ka fè yon sinèji. Paske lè Ayisyen kite Ayiti, sa pa vle di li pa Ayisyen ankò. Ayisyen toujou Ayisyen menm lè li pa Ayiti. Paske Ayisyen kite Ayiti, pou ke ou di ke Ayisyen son Ayisyen ki ka fè, ki ka viv nan linyon. Yon Ayisyen ki pral ki pral prè pou ke li kòmanse yon bagay san pyès de likatif e ki ka pote yon rezilta a lon tèm. Se sa ke nou toujou manke. Se menm tanperaman ke nou te gen depi Ayiti a. Nou vwayaje avèk li, nou pa chanje pyès atitid. Alò, se nòmal pou ke n ap toujou jwenn jan de rezilta sa yo. Mwen menm pèsonèlman, m te kwè ke nou ta ka fè yon bagay, nou menm ki deyò peyi a. Men sa ap mande anpil chanjman. sa ap mande anpil, anpil pasyans, men sa ap mande anpil, kòman m ka di sa, patisipasyon e moun ki gen volonte yo sitou, e bon grenn yo, jan ke n ka rele l. Men sensèman m pa wè, m pa wè l. Sensèman m poko wè l nan Ayisyen ki deyò peyi.
Ok. Nou gen bon. lòt kesyon toujou. Nou gen kesyon toujou. Osman. E nou gen yen... Ok. Kesyon sa an ti jan long. Bon pou yon lòt kesyon pito ki pa parèt nan, ki pa parèt nan ekran se li map kalil pou nou. Moun nan fèl yon lòt kote. Se Fritz Gérald Gédna ki poze kesyon sa. Li di, m salye n. M ta renmen konnen eske inivèsite yo tou gen dòtwa Èske nòt nòt ou fè nan egzamen an defini ki espesyalite ki dwe disponib pou ou? Èske espesyalite ki disponib kote ki espesyalite ki disponib kote ou ye a? Se twa kesyon. Èske inivèsite yo gen dòtwa? Èske se nòt ou fè a k ap defini ki espesyalite ou ka pran nan egzamen ou te di an? Epi ki espesyalite ki disponib pou kote ou ye a? Vwala.
Se Fritz Gérald Chédna ki poze kesyon sa. Dakò, se yon bèl kesyon. Malerezman nou pa t rive sou tout detay sa yo. E prèske tout inivèsite nèt gen dòtwa. E men gen posiblite pou viv swa nan dòtwa ou byen ka lwe apateman. Bon, dòtwa a pi ekonomik, majorite rete nan dòtwa. E an di tout inivèsite yo gen dòtwa. Lòt lòt e volè nan kesyon an se ki spesyalite ki disponib. Anfèt, m ta E si l te poze kesyon pito, ki spesyalite ki pa genyen kote m nan, m te ka pi vit reponn li l. Paske m panse gen tout spesyalite yo. Ok.
Ou konprann?
Epi tou li mande ke nan egzamen ou fè a. Ni pou nòt la, kounye a, sa k vin pase? Lè w fèk enskri depi yon, depi moman nan w ap enskri, ou enskri pou yon spesyalite byen detèmine. Ki donk, nan ane preparatwa la, yo sanse, e non sèlman apre ou fin aprann lang lan, e nan kèk matyè ke y ap ba ou, yo ba ou l oryante avèk spesyalite ke ou pral fè a. Ou konprann? Kèk matyè de baz yo. Men, alafen, w ap pase yon egzamen pou lang nan dabò, sa ke, e yon lòt egzamen w ap pase pou ou antre nan espesyalite a. Egzamen sa a, e dapre estatistik, se apèn 5 a 7 pousan moun ki pa pase l. Alò, m pa rete kwè yon Ayisyen ap soti jous Ayiti pou l vin isit la pou l fè pati de 5 a 7 pousan sa a. W ap vin lage pou sa. E, vwala.
E, se konsa ke li, An plis yo yo ban bank de kesyon, byen ke bank de kesyon an li anpil kesyon, anviwon 5 mil menm. Sa vle matrakaj? Bon, bon li pa fòseman matrakaj an kreyòl la, men ou gen ou gen yon lis kesyon ke epi gen ou ka ou ka gen similasyon tou sou website la ou ka pratike anpil egzamen ou wè, e men fwa li pa li pa osi konplike ke sa. Sa vle di si yon moun prepare vrèman gen posiblite a? Exactement.
Bon, m djou 5 pousan, 5 a 7 pousan, paske tout moun pase men. Ok.
Bon, m doute ke la bon ayisyen. Sou chak tan, si gen yon kaka 95, m bakon ayisyen ap lage kol nan. Wana, brother.
Ok, nou gon lot kesyon anko, moun yo vin repon konya. Se Rachel Destra ki pose kesyon an. Lenzo Covil domaj medsen pa medsen pa an Ayiti apre RSS, se vye rezidans an sèvis sosyal. Depi w fin gen lisans lan, se fè yon klinik ou anpil fwa, sa konn arive pa mache epi tou twoub sosyal, deranjman ou ka pase anpil tan ap tann, depoze CV, anyen pa janm mache, sa k enpòtan se defini priyorite epi. yon senp medsen jeneral ou ye ka preskri paracetamol a sa tout osinon ale pli lwen. Ok sa se plis yon pwen de vi. Mèsi Rachel. Sèl remak m vle fè pa gen senp medsen jeneral. Gen medsen jeneral men li pa senp. Paske pou ou aprann medsin vòdè.
M santi lan ti jan l fò vre. Pase enfòmasyon yo disponib tout kote. E ou gen dwa pa genyen tit lan pou fè sa w ta dwe fè a. Men anpil fwa nou sanse konn menm bagay. Non lè 2 medsen ap touke kòn yo, y ap touke kòn yo. Ok? Gen diferans ant sa wi. Kapasite pou fè l avèk èske ou fòme pou sa. Se de bagay. Sa ka rive ou gen kapasite pou fè l men si ou pa fòme pou sa, ou pa gen yon papye pou sa, ou pa ka fè l. Se pou sa m panse papye a tou li enpòtan. Apre sa, gen yon lòt bagay ankò. Rachel di, Monchè Doktè Jackson, m dakò avè w. Panse pou w rive pi lwen toujou ke Bondye avè w. Ok. Sa se ankò yon lòt pwendvi. E m konn wè ke lè, sitou lè medsen yo ap etidye Repiblik Dominikèn, lè lè moun nan fin ou di, a, kote w ap fè? Ou pral Ayiti? Nèg la di, a, monchè, si m ta al pi lwen, se sa m ap fè. M panse sa. Si moun nan konte al pi lwen, l ka vin isit paske m vrèman, nou, m lwen anpil, m pa ba nou manti. Ok, ou lwen anpil. Ebyen, nou pral fini wi la. E m kontan jan e jan l ap fèt lan, nou pa gen lòt kesyon vrèman. E men sa m t ap di, e si on moun ta vle vini Risi, ki pòt li ka frape? Èske li ka tcheke w oubyen ou konnen on ajans kredib, serye ke w ka refere? Paske emisyon sa n ap fè a m ta ka di se on on m ta ka di se Se yon sèvis ke n ap rann lasosyete, se yon sèvis n ap rann tout medsen. Konsiltasyon gratis.
Egzakteman, se vre tèm nan. Si yon moun ta vle ale, ki jan l ka fè sa?
Bon, pratikman gen de ajans ki disponib pou sa. Alò, byen ke m pa, e mwen pèsonèlman ajans ki fè m vini an, sa ke m pa, m pa, m pa vle mansyone l ankò, se paske m pa twò satisfè de sèvis la. Paske m te rive, gras a Dye m te pale espanyòl, se yon bagay ke m pa regrèt, m te tonbe sou yon Ekwatoryen ki te oryante m, paske pa tout, gen ajans ki sèlman pèmèt ou vin isit la men l pa fè swivi yo, e li konn enpòtan pou w konn gen yon grenn moun ki sou teren an deja. Alò, kòman l ye? Mwen pèsonèlman m pa gen pyès pwoblèm pou tout enfòmasyon yo, m pa gen pyès pyès pwoblèm, men fwa ke moun nan li ekri m dirèkteman sou Messenger,

depi avan menm ke w deplase, yo ba w kèk kou bazik, soti nan alfabè rive nan, alò, nan nivo, m te ka di w, B1, nan yon senp konvèsasyon, e byen ke ki diferan, lè w vin nan reyalite a, w ap wè l konplètman diferan. E. Se tankou sa. Egzakteman.
M panse si tout fwa, yon, yon kolèg medsen parèy nou enterese l ta vle vin isit, e pòt la gran ouvri, nou t ap kontan oryante l.
Ok, ebyen Osman m pa konnen si w gen yon kesyon, yon dènyè kesyon pou nou ka fèmen. Bon, nan plase yon dènyè kesyon sinon ke se dè mo dankourajman pou Doktè Jackson e n ap lese li avèk espri doptimis e de pozitivite sa a. An espere nan yon tan ki pa two lwen, sa se ve kè pa m sa, kwak m deyò peyi an, ke sitiyasyon yo a fini pa antre nan nòmal yo, entegrasyon pou entegre etidyan ki sòti deyò yo pa ta yon kastèt ankò, yon kastèt chinwa pou nou menm ki deyò. Epi konsa, konpetans nou akeri lòt kote yo, nou kapab gen posibilite pou n al mete yo osèvis de popilasyon an. Dayè, jan w sot remake, jan w sot di l lan, Dayè, medsin ou di mwens pou kesyon sante popilasyon ayisyèn nan, nou pa gen ase de medsen. Donk, se yon ti minorite zwi, donk pou yon popilasyon ki ap bezwen sè sèvis. An espere ke sitiyasyon yo ta amelyore, epi konsa ou menm, konsa anpil lòt etidyan an medsin ayisyen k ap etidye deyò a antre Ayiti epi konsa n a pote kontribisyon pa nou a sante popilasyon an. Sinon se te vrèman yon plezi pou n te gen w avèk nou Jackson. Alò, mèsi brother, mèsi pou bon travay.
Ok, bon, e nou sanse pral frennen sèk la e li rete mwen menm konya pou m mande ou menm si gon on bagay ou te anvi di ou wè nou pat mande w e ki sa l ye Jackson e ou sou te vle ajoute on bagay ke w panse ke nou pat mande w.
Bon pratiquement tèm nan li te byen spesifye, li te pale sèlman pou spesyalis, pou etidyan ki vle fè spesyalite yo e alors. espesyalite medsin la osi, e ki te vreman restren, sa ka fè ke nou te ka plis elaji l, paske pa bliye ke nenpòt lòt karyè, e nenpòt lòt espesyalite tou, e ke moun nan ta ka ale fè, isit la, pòt la gran ouvri, pou l ta ka vini si l ta chwazi la Risi, e bon, petèt se sa ki te ka sèlman, m pa di se yon erè, paske li enpòtan pou ke nou.
Non, se te ide, se te ide, se te ide jodi an.
Ide prensipal la. E chita sou medsin.
Ekzatman. Men se padan m panse, e, jouska prezan m pa regrèt menm pou yon segond, paske m te fè, fè chwa m te vini isit la Risi, paske nou ap aprann anpil, anpil, anpil de tout antouraj ou. W ap eseye, e, sitye ou tanke anbasadè. Raple w byen, m te konn di sa lontan nan Fanmi Envensib. Ou etidyan aletranje, ou se anbasadè ke w vle l ke w pa vle l paske w reprezante peyi w la oprè de lòt yo. Ou konprann? E anplis, m panse li enpòtan pou ke nou fè lòt eksperyans, nou aprann yon nouvèl lang, sa ap vrèman ede nou nou eksplore mond lan. Anfèt, tout sa m ka di se mèsi, mèsi pou tout mo ankourajman yo. E m te kontan avèk nou tou, se te plis pase yon plezi. E mèsi pou opòtinite. ke nou banm pou m pale avèk tout gran oditwa sa. Bon, nenpòt fwa ke n ta vle yon lòt live ankò ki pale an lon e an laj de tout sa ke n ap gen pou n pale, pou n, ke n ta bezwen konnen ki gen rapò avèk la Risi, etid sitou, tou disponib. Nou la.
Ok, bon, enben, dòk la ofri tèt li e ke nou menm, li rete pou nou, pou nou pwofite de sa e ke m panse ke. Depi gen posibilite a, depi gen posibilite a, nap pe fè sa, paske se pou sa n la, travay d'edikasyon, travay d'infòmasyon, se pou sa revi L'Etudiant li menm li ye. Ebyen, nou fini nèt wi la, kounye a ou rete pou di moun yo orevwa an Rus, m pa konnen si Osman enterese, ou rete pou di moun yo orevwa an Rus, epi a la pwochèn. Oh, that's Vidania. Amen, amen, le peuple nous tende, oui, belle Vidania. Ma konn si bien dit. Voilà. C'est un plaisir. À la prochaine.
Ok, bon bagay, se ton plezi e Jackson e pou nou te gen yon jodi a nan emisyon. M ap raple e Jackson son son zanmi. Se yon zanmi e nou te gen pase nan Famille Invincible an Repiblik Dominikèn kote ke nou te travay ansanm e m kontan sa li devni, m kontan tou sa li ap fè nan vi li kòm pwofesyonèl. Osman, e nou te kontan wi e pou nou te pataje moman sa.
Bon, se toujou menm plezi Antebo, nou espere ke nou te a la hauteur de attente piblik lan. N ap ba yo randevou pou yon lòt edisyon avèk yon lòt tematik. Sinon n ap swete yo bòn fen daprè midi epi sitou avèk kesyon covid 19 lan pran prekosyon ki nesesè yo nou pap pran nou pap bay. Ke nou pap pran nou pap bay. Ebyen mèsi anpil. Difikilte teknik. Non mwen la. Te gen yon background ok. M tap di ke. Slogan an pou n kite moun yo se pwoteje tèt yo kont covid 19 lan, nou pap pran nou pap bay epi nou espere twove ou a yon pwochèn edisyon de Revue L'Etudiant en temps de covid 19. Ok, mèsi anpil e paske disponible. Ann di pito, Mèsi anpil paske ou te mete ou disponib pou Revi de Etidyan, e ke w toujou fè l, e dayè ou toujou fè anpil efò pou ke sa fèt. M remèsye ou paske m konnen sa sa vle di, m konnen ki sakrifis ou fè pou sa rive posib. E m ta di, jodi a e vandredi. Lòt rankont lan se va lendi pwochen si Dye ve e avèk yon lòt envite pou nou pale, pou nou kontinye pale paske men sa k rive mwen menm m anvi pou afè bagay kowonaviris sa fini, m vrèman pa anvi kontinye pale de kowonaviris chak jou n ap pwofite pou nou pale de lòt bagay ki ka fè tou moun yo antre nan ben yo avèk pandemi sa.
Egzakteman.
Ok, mèsi anpil. Bon, enbyen, nou frennen sèk. Se te yon plezi, tout zanmi fesboukè, telespektatè ki t ap gade nou, ki t ap patisipe avèk nou tou, yo te poze kesyon, nou remèsye yo pou sa. N ap fini nèt nèt fwa sa a. N ap jis raple w ke a nivo, a nivel mondyal, jan yo ta di l an espanyòl, nan nivo mond lan, Genyen 2 milyon 761 mil 121 moun ki teste pozitif pou kowonaviris e ke gentan genyen 193 mil 671 moun mouri. M gen move nouvèl pou nou, jan sa prale a la a, disi wikenn nan, lendi si Dye vle sa ka rive se nan 200 mil nou ye, Pase nou gentan gen 193 mil moun mouri, sa grav e ke m pa gen twòp dout jan sa prale a apati de lendi, menm nan mitan wikenn nan menm nou ka gentan genyen 200 mil moun ki mouri de kowonaviris. Se grav. An Ayiti, nou genyen 72 ka e m ap raple nou ke ka yo ogmante prèske kounye a pa 10. Li kòmanse fè pè Ayiti gen 72 ka, gon senkèm moun ki mouri de kowonaviris e ke senkèm moun sa a son moun ki te an Repiblik Dominikèn e dyagnostik lan fèt pòsmòtèm, sè a di se lè l fin mouri yo teste l yo wè se kowonaviris ke l te genyen. Sa vle di nan vèrèt nou pa konnen kantite moun ki deja touche de kowonaviris paske se yon bann moun ki te avè l ki t ap manipile l, ki t ap ede l kòm li te malad, li te gen pwoblèm pou l respire, li te gen Fyèv, sètadi tout moun sa yo gen posiblite yo menm tou pou ke yo vin gen kowonaviris. MSPP fè djòb la, tout moun ki otou de zanmi sa ki mouri yè, se yon jèn ki te gen 32 zan sèlman, m te ka di se pi jèn ka nan kowonaviris lan. Li enpòtan pou ke MSPP fè djòb lan, ale otou de moun sa pou ke yo teste tout moun yo, teste tout moun yo e mete yo an izolman pou ke e vèrèt mezanmi. pa fini avèk kowonaviris. M fini sou yon nòt ki yon ti jan tris, men m panse l te enpòtan pou ke m te fè pwen sa. Mèsi anpil a tout zanmi ki te branche emisyon jodi an. Se yon emisyon spesyal e ke nou t ap pale de tèm spesyalite nan medsin nan peyi Larisi. Nou te gen avèk nou ko-animatè nou Osman Jerome ki te la. Epi envite nou se te Jackson Lafontaine Josaphat. Mèsi anpil, rete branche Revue L'Etudiant, pataje emisyon sa yo, m panse ke anpil moun ap jwi de yo. Rete branche Revue an, ke Bondye beni nou nan yon lòt emisyon konsa se va lendi si kè papa Bondye kontan. Babay!